Men pou ki rezon Etazini ap chache bare la Chin tout kote konsa? Rivalite sa ki gen ant 2 peyi yo, ki sa k koz li? Yon rivalite ki baze sou teknoloji, komès ak enfliyans mondyal. Yon konpetisyon ki chanje fason enstitisyon entènasyonal yo fonksyone, chèn pwodiksyon mondyal yo e menm lavni inovasyon. Pwoblèm Lachin ak Etazini an kòmanse depi 1949. Men, pou nou konprann 1949 la, fòk nou retounen depi nan lane 1911, 1912. Lachin se yon peyi ki te pase plis ke 2000 ane anba yon sistèm enperyal ki te rele dinasti. Se te yon bagay fanmi, se te eritye apre eritye ki te gen pouvwa. Peyi a te dirije pa plizyè dinasti. Chak dinasti. dinasti te gen yon non. Yon dinasti te ka dirije pandan plizyè santèn lane. Dènye dinasti ki t ap dirije a te rele Qin dinasti. Li te pase 267 ane sou pouvwa, de 1964 a 1911. Li te pran pouvwa a nan men Ming dinasti. An 1911, yon revolisyon te pral mete fen nan sistèm enperyal Qin dinasti a. An 1912, pati nasyonalis chinwa a ki te rele Kuomintang te pran pouvwa a. Nan menm ane 1912 sa a, Pati Nasyonalis Chinwa a te pral fonde Repiblik de Chin, avèk Sun Yat-sen kòm prezidan pwovizwa. Men depi nan kòmansman, enstabilite, divizyon, enfliyans peyi etranje te kreye yon dezòd total nan Repiblik de Chin. Men le 10 mas 1912, youn nan lidè militè yo, Yuan Shikai, te pran pouvwa a avèk espwa pou l te kapab inifye peyi a. An 1921 yon lòt pati politik vin kreye, se te Pati Kominis Chinwa a, ki te vin opozan Pati Nasyonalis Chinwa a. An 1937, Japon anvayi Lachin. Pati Nasyonalis la fè alyans avèk Pati Kominis lan pou konbat envazyon an. Pati Kominis Chinwa a te pwofite elaji enfliyans li. Apre gè a an 1945 kote yo te fin bay yon defèt a Japon, alyans lan te kraze. An 1946, yon gè sivil deklanche. Pati Kominis Chinwa a pote laviktwa. An 1949, Pati Kominis Chinwa a pran pouvwa a. Gouvènman Repiblik de Chin nan ki te la avan an pèdi kontwòl peyi a e pran refij sou zile Taywann. Yo te pote avèk yo tout dokiman ofisyèl, richès, eksetera. Depi lè sa a, Pati Nasyonalis Chinwa a kontwole sèlman zile Taywann e li konsidere zile Taywann kòm Repiblik de Chin, esesi, kòm sèl gouvènman lejitim. Men Pati Kominis Chinwa a kontwole tè prensipal la. Yo te fonde Repiblik Popilè de Chin. Depi lè sa a, de repiblik yo antre nan yon gè idewolojik, kominis fas a demokrasi, rejim otoritè fas a gouvènans liberal. Yo tou lè de te an konpetisyon ke se yo menm ki reprezante Lachin. Apre Pati Kominis Chinwa a fin pran pouvwa a, Etazini te refize rekonèt nouvo gouvènman sa a ki se Repiblik Popilè de Chin, li te kontinye kenbe relasyon diplomatik avèk Repiblik de Chin, ki se Taiwan. De peyi yo te vin tounen advèsè ideyolojik pandan Lagè Fwad. Etazini te soutni fòs anti-kominis yo ann Azi, e Lachin li menm te fè alyans avèk Inyon Sovyetik, menm si alyans sa a te vin kraze pita. Tansyon Etazini avèk Lachin nan te rive nan pik li pandan lagè Kore a de 1950 a 1953. Yon ti parantèz, an 1950, Kore di Nò anvayi Kore di Sid. Nasyonzini voye yon kowalisyon peyi avèk Etazini nan tèt li al pouse do Kore di Nò. E sòlda chinwa yo te goumen kont fòs Nasyonzini an ki te dirije pa Etazini. Pandan plis ke yon dizèn ane, pa t gen okenn echanj reyèl ant 2 peyi yo. Nan kòmansman ane 1970 yo, te kòmanse gen yon chanjman nan relasyon sino-ameriken. Prezidan ameriken Richard Nixon te kòmanse chèche louvri relasyon avèk Lachin pou balanse pouvwa Inyon Sovyetik la. Relasyon an te vin pran yon etap istorik avèk vizit Prezidan ameriken Richard Nixon an Chin an 1972. yon aksyon ki te make kòmansman yon nouvo epòk. Men se te jis an 1979 sou Prezidan Jimmy Carter Etazini te rekonèt ofisyèlman Repiblik Popilè de Chin kòm gouvènman lejitim Lachin. Sa a te pèmèt yo retabli yon relasyon diplomatik konplè e yo te kòmanse fè echanj ekonomik ak kiltirèl. Men, Etazini te kontinye soutni Taiwan atravè yon ak ki se Taiwan Relations Act. Li se yon akò defans. An 1978, anba direksyon Deng Xiaoping, Lachin te lanse yon politik refòm ak ouvèti pou l pase soti de yon ekonomi planifye pou rive nan yon ekonomi de mache. Etazini te vin yon patnè enpòtan nan pwosesis sa a. Li te pote envestisman, teknoloji ak aksè nan mache mondyal yo. Konpayi ameriken yo te kòmanse deplase al enstale yo an Chin akoz yon mendèv ki bon mache ak yon politik favorab. komès ant 2 peyi yo te ogmante rapidman e Lachin te vin tounen yon gwo sant fabrikasyon epi yon gwo puisans ekspòtris. Te pral gen yon tansyon politik ki te parèt apre yon masak ki te fèt sou yon plas ki rele Tiananmen an 1989, kote lame a te resevwa lòd pou reprann kontwòl plas la. Lè sa a, te gen gwo manifestasyon sou plas la, men malerezman te gen yon ben de san. Masak sa a te pral lakoz Etazini mete kèk sanksyon sou Lachin, men, nan ane 1990 yo, relasyon ekonomik yo te reprann fòs. An 2001, Lachin pral kòmanse vrèman montre an asansyon avèk antre l nan Òganizasyon Mondyal Komès. Se te yon etap enpòtan pou Lachin. Sa a te pèmèt Lachin entegre plis nan ekonomi mondyal la e akselere endistriyalizasyon l. Etazini te sipòte mouvman sa a e kwè ke ouvèti ekonomik yo t ap mennen nan plis refòm politik. Komès ant 2 peyi yo te eksploze, men dezekilib yo te ogmante tou. Etazini te vin depann anpil sou pwodiksyon chinwa pandan Lachin te akimile gwo rezèv lajan, ak gwo sipli komèsyal. Sa te lakòz anpil travay pèdi nan endistri ameriken an e sa te ogmante kritik Ozetazini kont mondyalizasyon. Nan kòmansman ane 2010 yo, Lachin te vin dezyèm pi gwo ekonomi nan mond lan e yon rival teknolojik serye. Administrasyon Barack Obama a te lanse estrateji Eye for Two Asia pou ranfòse alyans nan rejyon Indo-Pasifik la pou l kapab kontrekare enfliyans Lachin k ap grandi. An 2013, sou Xi Jinping, Lachin pral lanse yon pwogram ki rele Belt and Road Initiative, Inisyativ Nouvo Wout Swa. Se yon estrateji enfrastrikti ak komès mondyal ki konekte Azi, Afrik ak Ewòp atravè yon nouvo koridò transpò ak ekonomik, yon pwojè pou konstriksyon chemen fè, tren, otowout, pò, tiyo, enèji ak enfrastrikti dijital, ki gen pou objektif ankouraje komès, envestisman ak konektivite pandan y ap ogmante enfliyans mondyal Lachin. Plis pase 140 peyi te siyen akò koperasyon sa a. An 2015, Xi Jinping lanse yon pwogram ki rele Made in China 2025. Itilize wo teknoloji pou pwodwi bagay bon mache pou domine endistri teknoloji avanse yo. Malgre gwo depandans ant 2 peyi yo, sispisyon yo te ogmante. Etazini te akize Lachin de vòl pwopriyete entelektyèl ak espyonaj endistriyèl. Pandan Lachin te wè aksyon Etazini yo kòm you estrateji pou bloke pwogrè l. Lè Donald Trump pran pouvwa a an 2017, konfli a te vin inevitab. Etazini antre dwat nan yon gè komèsyal avèk Lachin. An 2018, administrasyon Trump la te mete tarif sou plizyè milya dola pwodui chinwa. Lachin te reponn avèk pwòp tarif pa l. Malgre yon akò pasyèl an 2020 ki te rele Phase One Deal, pwoblèm estriktirèl yo te rete san rezolisyon. Pandemi Kovid 19 la te montre kijan mond lan depann anpil de pwodiksyon chinwa, espesyalman nan medikaman, elektwonik ak tera. Etazini vin ap chèche diminye risk sa a pandan l ap ankouraje pwodiksyon domestik, sa vle di plis pwodiksyon Ozetazini, epi chèche nouvo patnè komèsyal. Se pa san rezon ou wè Etazini ap chache bare Lachin tout kote. Nan zafè teknoloji, gen yon kous serye ant 2 peyi yo, espesyalman nan sa ki gen pou wè avèk semikondiktè, entèlijans atifisyèl, telekominikasyon ak enfòmatik kantik. Semikondiktè yo se baz tout teknoloji modèn. Etazini domine nan konsepsyon semikondiktè ak konpayi tankou Nvidia, Intel, pandan Lachin ap envesti anpil pou devlope pwòp pwodiksyon pa l. Sepandan, Etazini mete gwo restriksyon sou ekspòtasyon pou anpeche Lachin jwenn teknoloji avanse, sou pretèks se pou kesyon sekirite nasyonal. Sa ralanti pwogrè Lachin, men li pouse l vin plis endepandan. Nan zafè telekominikasyon, Huawei, gwo konpayi telekòm chinwa te vin yon pwen tansyon ant 2 peyi yo. Etazini akize l kòm kwa li se yon menas pou sekirite nasyonal li. Epi li mande alye li yo pou yo pa itilize ekipman Huawei nan rezo 5G yo. Sa te reflete krent Etazini genyen ke Lachin sèvi ak teknoloji pou espyonaj oswa enfliyans mondyal. Nan sa ki gen pou wè ak entèlijans atifisyèl ak enfòmatik kantik, Tou 2 peyi yo wè entèlijans atifisyèl ak enfòmatik kantik kòm teknoloji estratejik ki pral detèmine pouvwa ekonomik ak militè alavni. Etazini gen avantaj nan rechèch, men Lachin adopte yon modèl politik aplikasyon rapid ak devlopman. Nan sa ki gen pou wè ak gouvènans, Etazini di l ap defann yon modèl demokratik liberal ki baze sou mache lib ak dwa endividyèl. La Chine anba Xi Jinping pwopoze yon lòt modèl, yon sistèm kapitalis men ak yon leta otoritè. Anpil peyi an devlopman wè modèl chinwa a kòm yon chemen efikas pou kwasans ak estabilite. La Chine ap ogmante prezans li nan òganizasyon tankou Nasyon Zini, Òganizasyon Mondyal Komès, Fon Monetè Entènasyonal pou l ka enfliyanse règ mondyal yo. San nou pa bliye BRICS avèk Kowoperasyon Shanghai. Etazini nan lòt bò a ap chache kenbe lidèchip li atravè alyans tankou Quad ak AUKUS. Quad se yon kowoperasyon militè ak diplomatik enfòmèl ant Etazini, End, Japon ak Ostrali. AUKUS se yon pak de sekirite ant Etazini, Wayomini ak Ostrali. San nou pa bliye otan ke Etazini se manm prensipal li, epi politik li yo souvan enfliyanse pozisyon alyans la anvè Lachin. Otan te rekonèt dènyeman Lachin kòm yon defi sistemik, sitou nan domèn teknoloji, sekirite ak enfliyans mondyal. Menm si rivalite a plis ekonomik ak teknolojik, konpetisyon militè a ap ogmante, sitou nan rejyon Endo-Pasifik la. Etazini soutni Taiwan epi li gen alyans solid ak Japon, Kore di Sid ak Filipin. Men Lachin ki reklame souvrènte sou lanmè sid Lachin ak Taiwan ap elaji kapasite naval li ak misil li yo. Tou 2 peyi yo evite konfli dirèk men yo kontinye ap fè demonstrasyon de fòs ak estrateji de disyazyon. Konpetisyon ant Etazini ak Lachin pa sanble ap fini kounye a, li tounen yon konpetisyon a lon tèm pou sipremasi teknolojik, lidèchip ekonomik ak enfliyans ideyolojik. Rivalite sa a se yon batay pou defini lòd mondyal nan venteyenyèm syèk la. Teknoloji ak komès se pi gwo chan batay yo. Men, pi gwo kesyon an se, kiyès nan de modèl sa a yo, demokrasi liberal oswa kapitalis leta otoritè, ki pral domine lavni mond lan?